Je suis Frédéric Eddy. Je suis un orateur. Jodi an, mwen genyen yon pakèt enfòmasyon ke mwen menm mwen kapab pataje ansanm avè w k ap itil ou pou demen e pou lavi. Quel est le thème de cette conférence? Mwen vin poze w yon kesyon jodi an, ki rèv ou? Ki objektif ou? Ki kote ou ye jodi a e ki kote ou ta renmen ye demen? Pawòl la di, Reve! Reve! Reve toutotan ou kapab reve! Reve, reve pou kapab reyalize rèv ou demen. Ki kote w ye? Ki kote w ta renmen ye demen? Ki pwogram ou? Ki objektif ou? Ki rèv ou ta renmen reyalize? Ki kote ou vle rive demen? Se sa ke mwen menm mwen vin pataje ansanm avè w. Pafwa yo di w se yon malere. Pafwa, yo imilye w paske ou soti nan yon fanmi ki pov. Yo imilye w paske ou pa etidye nan yon bon lekòl. Yo imilye w paske ou pa yon inivèsitè. Yo imilye w, yo di w se yon pitit malere, ou pa p janm ka frekante menm lekòl ansanm avèk pitit yo. Pafwa, ou konn santi w nan yon sitiyasyon ou konn mande Bondye ki mal ou fè w ap peye. Yo di w ou pap janm anyen. Yo di w pap janm ka posede yon kay. Yo di w pap janm ka vwayaje. Yo di w pap janm ka frekante yon inivèsite paske ou soti nan yon fanmi ki pov. Se pou rezon pou lakèl mwen di w sa, reve, reve, reve tout otan w kapab. Toujou panse wo, toujou reve wo pou w kapab atenn objektif ou. Toujou viv avèk rèv ou, toujou viv avèk objektif ou. Rèv ou, pa gen moun ki ka detounew sou rèv ou. Pa gen moun ki ka enpechew reyalize rèv ou. Pa gen moun ki ka atenn, pa gen moun ki ka enpechew atenn objektif ou. Toujou bat pou reyalize rèv ou malgre moman yo difisil, malgre bagay yo konn parèt nwa pou ou. Se pou m konnen w ap viv nan yon peyi ki difisil ki rele Ayiti cheri. Men, tout bagay gen yon kòmansman, tout bagay gen yon fen. M konnen w fè katòz an lekòl, plis ke sa. Ou sou ban lekòl, lè ou fini lekòl, ou pa ka jwenn yon travay. Ou konn fè tout vi ou, w ap etidye, ou arive fè inivèsite, lè ke ou fini, ou pa jwenn yon travay, ou pa jwenn yon djòb. Zanmi m, ou menm k ap gade videyo sa, m ap di w, pa sispann reve. Yon moun kap viv avèk rèv li, yon moun kap viv avèk objektif li se yon moun ki rich an bòn kalite. Se pou rezon sa mwen vin di w sa, toutotan w kapab reve, reve. Moun kap imilye w la, moun kap pase w nan betiz, moun kap di w pap janm anyen nan lavi w, gen yon sèl moun ki kapab deside. sou rèv ou. Gen yon sèl moun ki kapab deside sou objektif ou. Li rele Bondye nan syèl la. Pa kite okenn moun devye rèv ou. Pa kite okenn moun ki di paske ou se yon malere ou pap janm ka anyen. Pafwa. Se pitit malere yo ki konn ap obteni pi bèl nòt nan lekòl yo, nan inivèsite yo. Se pou rezon sa a mwen di w, toujou reve, pa janm sispann reve, bat pou reyalize rèv ou. Toujou viv, toujou dòmi avèk objektif ou, avèk rèv ou anba tèt ou. Sa a ap kapab ede w. Moun ki te konn Emilio yo. Denis si Dye vle se yo menm ki pral wont. Moun konn ap maltrete w ki toujou di ou pap janm anyen yo, moun sa yo se demen ki pral mande yo se yo menm ki pral mande w sipò. Moun ki te di ou pap janm ka vwayaje yo, moun ki te di ou pap janm ka moute avyon paske ou son malere demen si Dye vle se yo menm ki pral mande w èd ou. Toujou bat pou reve, toujou bat pou kapab viv avèk objektif ou, Toujou bat pou reyalize rèv ou. Reyisit ou zanmim pa depan de pèsonn. Reyisit ou li depan de ou menm. Reyisit ou li depann de Bondye. Se pou rezon sa mwen di w sa. Toujou reve pi wo. Toujou bat pou kapab atenn objektif ou. Fè tèt ou plezi. Fè manman w, papa w plezi. Se fè Bondye plezi. Se moun sa yo ki enpòtan nan lavi w. Moun ki di ou pap janm anyen pafwa yo konn ap bat pou yo kapab dekouraje w nan chemen difisil ke ou menm ou ye a. Zanmi m, mwen gen yon konsèy pou ou. Sispann rakonte moun rèv ou. Lè w gen objektif ou, lè w gen rèv ou, pa rakonte moun rèv ou. Rakonte sèlman Bondye avèk tèt ou rèv ou. Di tèt ou ki kote ou ye jodi a, nan ki pozisyon ke ou ye jodi a, nan ki pozisyon ke ou menm ou ta renmen ye demen. Jodi a, m konnen ke w ap soufri paske ou pa gen lajan. Men toujou bat, toujou bat pou kapab obteni, pou kapab atenn objektif ou. Se vre m konnen pafwa w konn pral lekòl se yon malemole blanch ou genyen pou manje. Men m ap di w pa dekouraje, kontinye ansanm avèk etid ou. M konnen an Ayiti, Peyi a pa bay jèn yo opòtinite. Gouvènman nou pa ba nou opòtinite. M konnen kòman bagay yo ye, bagay yo vrèman difisil. Men m ap di ou, pa dekouraje. Pa dekouraje ansanm avèk rèv ou. Pa dekouraje ansanm avèk reyisit ou. Pa dekouraje ansanm avèk objektif ou. Toujou reve. Toujou reve pou w kapab reyalize rèv ou. demen. Jodi a, ou nan yon echèl ki pòv. Ou nan yon echèl ki malere. Men demen si Dye vle, bat pou kapab soti nan echèl ke ou ye a. Toujou bat pou kapab soti nan pozisyon ke ou ye a. Jodi a nou nan 2022. Ki pwogram ou pou 2023? Se sa ou sipoze mete nan tèt ou. Se sa ou sipoze panse. Ou sipoze gen pwogramasyon nan tèt ou pou di an 2023 kiyès w ap devni. Kiyès w ap devni? Pa janm di konsa. Ou se yon nwa ou pa ka yon milyonè pa di ou se yon nwa ou pa ka posede yon avyon pa di paske w se yon nèg ou pa ka genyen yon bèl kay pa di paske ou se yon nèg tèt grenn ou pa ka posede yon ponp gazolin menm jan an ayiti se sektè prive a ki genyen l ou te kontan gade video sa pa vre kounya bon di yon ti bagay. Ou gen yon sèl bagay ke w pral fè. Videyo sa a, m ta renmen li rive nan zòrèy anpil anpil anpil etidyan, anpil anpil entelektyèl k ap viv nan peyi Dayiti kou aletranje. Nan pozisyon ke ou ye jodi a, ou sipoze gen yon lòt refleksyon. Ou sipoze panse pou di nan pozisyon sa a ke ou ye jodi a, ou sipoze soti ladan l pou atame yon lòt pozisyon. Te kontan gade video sa pap wi. Boko abone ansanm avek motivasyonel toujou, kisa wap tann? Si w poko fè sa, fè sa kounya. Map di w mèsi paske w tap gade m, map ba w randevou pou yon lòt emisyon. Mèsi bokou.